E nou sou mòn Tèt Lavizit la, zangle imaj, e nou soti nan vil la, e nou vin e kote depite Bèjis la ki ap fè yon yon koze serye la e nan lèzangle, e nou pral antre pou nou fè yon entèvyou avèk li, e ann antre la a, n ap antre, kote nou pral fè yon entèvyou avèk li, tout sa la, tout espas sa. Nou pral jwenn li la. E DP sa kap fèt la? Bien frèm kòman nou ye? Bagay anfòm? Deja nou felisite w pou bon travay wap fè Eugenie Esdras nèg le imaj ok nou pral antre la ok nou pral chita avèk Depite Berjus lap amize nou la avèk Depite Berjus Renold
Berjus Jean Edouard Renold wi ya ok.

e alafwa misye te kòdonatè ONARAK. Men mwen menm, depi nan anfans mwen, papa m se yon moun ki te trè apresye, paske papa m gen plizyè pitit. Lè l pa la, l pa al nan seminè, se mwen l voye sou fèm lan e m pa gen oken pwoblèm pou m ale. Enben, pandan m rive anwo a. M pa konn si se twòp patat mwen manje, paske mwen renmen patat dous, epi m gonfle, lafyèv pran m, epi m lage desann. Men m te gen yon ekip nèg k ap desann ansanm avèk mwen, lè rive Najan, nèg yo, nèg yo pran devan, mwen menm mwen tonbe sou espas karann nan. Kounye a gen yon mesye k plante bannann pa anba a, m pa konn si kouman l rele l, se Betleyèm, m pa konnen fason li non l byen, misye pran m, li di, oh patika se Evèl yo a. M di wi se li, men m gen fyèv sou mwen. Kounye a misye pran m li pase avè m anba mòn. Lè l rive la, l di m met li met pase anba m. M di m pè anba mòn nan paske lanmè a moun ap moute la. Malgre m gen fyèv la sou mwen, mwen rive la, mwen di misye la se yon bèl espas. Mwen menm premye kòb mwen genyen la m ap envesti l. La pou m envesti l, mòn la vizib.

Bonjour Madame map pase avèl nou soti bon pa avèl nou te gen yon jaden bannann men nou te pè tan epi map remonte nan la sware men te gen bèl la lune epi lè nou rive la nap pase a pye m di cheri wè la se premye kote mwen map envesti kòb mwen la menm si yo machte tè anwo nan michel pa okipe w la monchè kòm te fèt li vin deplase l monte. e etazini li vin tounen apre 3 lane li mandem poum te vini avèl les anglais epi di lèm vin avèl epi mwen di mwen kòmanse pwojè a lèl vin lal sezi lèl te leve di oh epi nou gen jimmy bendit jimmy hauteville lèm kòmanse espas sa la mdi bon lèm ap met radyo m men son otèl map konstwi son otèl map konstwi piske pa gen sit touristik m pran espas la.

fè aparisyon l sou sa e se apati de la m vin wè konprann ke m vin kòmanse konprann sa k zen peyi a si ke li ka ap fè rechèch ap chèche enfòmasyon pou l rive sou mwen donk mwen sèlman kote konn chache enfòmasyon donk zen peyi m son bagay tèt chaje donk vwala e nou poze m de kestyon nou poze m kestyon ki petèt Ekzakteman sa mwen fè, mwen fè desant nan espas la jisteman pou m kapab travay, paske m travay lajounen, m travay lanwit. Poukisa? Paske se pa sèlman mi yo, fò w mete pye bwa tou. E, Mesye Berjus, e ou se youn nan pèsonaj Les Anglais parapò a travay sa a w ap fè ke nou apresye anpil. Se sa k fè nou vin la a jodi a pou entèvyou sa a. E nou felisite ou. E nou panse ke nan lòt semèn k ap vini yo, anpil jèn ap vin la a, anpil dyaspora ap vin la a, e se yon travay e dyaspora yo, jèn nan Senglè dwe apiye. E men, pa egzanp, pou yon bèl travay konsa, e kote ou jwenn e sous finansman pou ke ou kapab fè l, kòman ou fè sa, e pou rès travay ki rete yo, ki plan ou gen pou ke ou kapab e finalize yon travay konsa? Bon, dènyè fwa, Mwen genyen Mesye Jovial, alò Micho Jovial te pase la a avèk yon ekip zanmi. Li di m, Pè Jus, m ap pati, m ap ale, men lè m retounen, si m gon kola glase pou m bwè, se la a pou m vin bwè li. M pa bezwen konn kòman l ap ye non, men mwen menm mwen vle ankouraje w, se la m ap vin bwè li. Pral gon wout ki pase anba nèt, malerezman petèt nou ka panko ka rive pou n al wè. E wap wè kem plante yon ran kokoye desann e map kontinye plante kokoye donk gen de moun e ke m mande sipò yo e m toujou mande ou konnen menm direktè agrikilti an depatmantal la mas lèm mande misye poul banm ti sipò e m mande misye awoz wal te di lap achte pou mwen paske pat genyen men li poko voye pou mwen m swete ke misye e e ap ap ap wè sa e a pati de zèv de imaj pou ke misye ankouraje voye yo pou mwen paske nou wè m bezwen yo pou m mouye plant yo paske lè w mouye avèk awozwa a la m panse ke yo pi byen mouye men malerezman nou poko ka kanpe radyo a e nou di ke nan yon mwa de mwa fò n kanpe m tou voye yon yon yon yon mesaj ba de moun ki enterese. ki konnen e ki sa nou ka fè. Donk, radyo a nou konnen l deja, se li te limen deja, donk Matcho te jete l, li te achte materyèl yo, e gen de malfwa k pase k leve tout materyèl yo ale. Donk se youn dè rezon ki pèmèt ke jodi a m oblije abite espas la pou sa yo pa rive ankò. Donk, m swete ke gen de moun, de bonn volonte ki rejwenn mwen. Fouke nou komanse fè lòt bagay poun ede kominote a. Ok e piske ou tap pale de otèl la kounya ke ou gen pou kreye la donk se yon otèl kel gen poul ye men eske gen lòt moun ki kapab envesti si ke yo ta vle oubyen si yon moun vle achte aksyon tout sa sil vle mete ansanm avèk ou pou pèmèt aske sa reyalize nan lèzangle eske ou tou prè pou sa. Bon map tann moun nan ki ta fè apwòch la. Men m poko met apwòch. Mwen menm se sa m gen m eksplwate. M pa fè twò gwo efò. M jis vini, m peye, m kase wòch. Dayè men yo atè a la, e yo wi. E sa w wè atè yo la, se wòch k atè yo. Donk w ap wè gen chadonyè, gen moun ki sot sou chadonyè yo vini mande m ba yo yon bagay.